Bonjou, bonswa la fami. Nap swete w byenvni sou chanèl la. San n pa bliye di w nan zafè news, deba, analiz, nou se numero uno sou mache a. Aktyèlman, YouTube devni yon platfòm endispansab pou anpil moun. Gen moun ki arive milyonè akoz de YouTube, transfòme pasyon yo an lajan kach. Jodi a nou vin di w yon pakèt sekrè ki kache dèyè platfòm sa, ke ou pat konnen. Nou se la fami. Abòne ak chanèl la kounya pou pa rate lòt bèl pwojè kap soti yo. Istwa YouTube kòmanse avèk lejand sa ki se Steve Chen. Li fèt le 25 out 1978 a Taiwan, se yon antreprenè Taywano-Ameriken. A 21 an, Steve san travay pasyone de enfòmatik. Li te jis yon inivèsitè. Men direktè PayPal la te tèlman apresye Steve pou stil li, li deside bal travay nan PayPal. Steve te manke 6 mwa pou l tèmine inivèsite l pou l pran diplòm li. Li te tèlman anvi djòb la, li pa ka tann pou l wè l k ap travay, sa te rann li kite inivèsite a avan lè, san l pa diplome. Lè l rive nan PayPal, yo te plase l kòm enjenyè apre evalyasyon yo te fè sou li. Steve kòmanse enpresyone majorite moun k ap travay nan gwoup li a. Se la tou li rankontre avèk 2 jeni sa yo, Shadoley e Jawed Karim. Malgre Steve t ap travay nan peyi pa l kòm enjenyè, li te toujou vle lanse pwòp antrepriz pa l. Se sa k fè l te chèche pi pwòch de jeni sa yo, paske l te wè gen bagay pozitif li ka eksplwate kay mesye yo. Apre kèlke ane, li deside kite konpayi a. Plis bagay ki te fè l kite PayPal se jan antrepriz la trete anplwaye l yo. An 2002, eBay achte PayPal pou 1 pwen 5 milyon dola. Shadoley e Jared Karim tou kite antrepriz la. Men twa nèg yo te toujou gen koneksyon antre yo. Yo te konn reyini trè souvan pou pale de teknoloji. Apre kelke mwa, Steve deside al travay nan Facebook. A lepok, Facebook pat tro popilè, li te an plenn devlopman. Steve te plase kom enjenyè e bay tout li menm pou Facebook eksploze. Yon bon lè, li deside reyini avek 2 zanmi l yo, li te vle kreye yon bagay de nouvo. Men a lepok, te gen yon sit ki tap fè pale de li, non li se, Othernote. Son sit ou te ka poste foto alèz san pwoblèm. Nèg yo te vle fè youn sanble avel, men sou pa yo a, ou ka poste video. Apre yo deside bal pot non sa. YouTube. You a ki reprezante tout kontni ou poste sou platfòm nan. E tube la reprezante televizyon. Nan menm peryòd sa, Steve deside kite Facebook. Li fè yon sèl avèk nèg yo pou yo voye sit la monte. Alepòk, li te enposib pou gad plizyè videyo sou yon sèl navigatè entènèt. Koz, fichye yo te twò pwisan e gen plis ke 10 fòma diferan ki te egziste. Sa te konn poze gwo pwoblèm sou sit yo. Mesye yo te deside itilize plugin Flash Player 8 pou sit yo a. Li te pèmèt ou gad nenpòt videyo byen fasil san w pa telechaje. Yon mwa apre, le 14 fevriye 2005, YouTube pran nesans li. Men pèsonn pa t vle itilize l, sit la pa t janm jwenn yon grenn vizit. Jawed Karim te enpasyan. Li te twouve l nesesè pou l lage pwòp videyo pa l sou sit la. Li filme avyon k ap pase anlè, ale nan zou, fè videyo, lage sou YouTube. Se sa k fè w ap wè premyè videyo ki lage sou platfòm sa, se li k te mete l. Jiska prezan videyo sa disponib sou youtube. Si w bezwen gade l wap just tape Mi at the Zoo. Sit la pat popilè menm kèk moun kòmanse ap fè aparisyon yo sou platfòm nan. Youtube kòmanse gen kèk ti bout videyo sou li. Lè l te fèk kreye, yo te konsidere l kòm yon sit de rankont. Ou lage foto, ou poste videyo san pwoblèm. Nèg yo deside chanje l, yo kite l pou videyo sèlman. Paske majorite moun ki te sou li alepòk, se videyo yo te konn lage sèlman. Aprè kèlke mwa, youtube vin ak yon nouvo fonksyonalite ki pral fè l eksploze. Kisa l te ye? Se kreye yon link pou videyo ou yo epi pataje yo sou lòt platfòm san pwoblèm. Anpil moun ap sot sou lòt sit pou vin sou YouTube. Alepòk, se sèl li ki te gen fonksyonalite sa, men ki te vin poze yon gwo pwoblèm pou platfòm nan. Paske sant done a pa t fèt pou te resevwa tout moun sa yo. Nèg yo oblije fè yon gran depans pou yo agrandi l pou l pran plis moun. Si se pa sa, sit la t ap bloke. Nèg yo te vle envesti plis tan YouTube pou yo mete nouvo fonksyonalite sou sit la, men pat gen kòb. Jawed deside kontakte ansyen vis prezidan komèsyal de PayPal la pou l mande l yon ti èd. 2 nèg sa yo te trè pat. Li tcheke ansyen direktè finansyè PayPal la, li chèche jwenn avè l se pou l te ka envesti nan YouTube. Men pat gen twòp konfyans nan sit la, sa te vin rann anpil moun pè envesti ladan l. Malgre tout obstak sa yo, nèg yo te reyisi jwenn 3,5 milyon dola. Ak lajan sa a, yo achte nouvo aparèy ki pi puisan. Lwe nouvo biwo pou travay byen trankil. La yo kòmanse agrandi sit la san pwoblèm. Youtube kòmanse ap fè plis ke 8 milyon vyouz pa jou. Anpil moun kòmanse ap pataje videyo pwoteje pa dwa dotè. Gen yon emisyon NBC konn fè ki rele Night Lave. Moun yo kòmanse pibliye videyo sa yo san otorizasyon. Kòm konsekans, Youtube kreye yon wouti ki detekte tout videyo pwoteje pa dwa dotè. Tout bagay sa yo fè platfòm nan grandi a yon vitès. Tout moun ap fè foli pou Youtube. Men obstak yo. te toujou la. Aprè tout nouvote sa yo YouTube met deyò, moun yo kòmanse jwenn kontni ki pi enteresan. Tout moun ap kreye. Sa fè YouTube pase de 8 milyon a 35 milyon vyouz pa jou, se te yon reyisit total pou 3 mesye yo. Malgre tout prekosyon YouTube pran, te gen antrepriz ki te toujou ap ba l pwoblèm, tankou, Sony Entertainment, Universal Music Group e Warner Music Group. Malgre tout siksè YouTube ap fè, nèg yo te toujou manke lajan pou yo amelyore l. Paske alepòk, nèg yo pa t gen sistèm monetizasyon an, platfòm nan pa t ka fè gwo lajan. Yo te deside reyini ansanm pou yo wè kòman yo ka vann YouTube pou yon lòt sosyete grandi avèk platfòm nan. Lè nèg yo anonse lavant de YouTube, sa te fè gwo tole sou tout entènèt la. Google, News Corp, Microsoft, Yahoo, tout gwo sosyete sa yo te dèyè met men sou YouTube, paske alepòk se yon platfòm ki t ap fè pale de li san rete. Apre plizyè mwa, nèg yo chwazi Google nan lis yo te genyen an. Yo vann Google YouTube pou 1 pwen 65 milya de dola. Nan menm peryòd sa, Google siyen kontra ak anpil gwo antrepriz pou moun yo gen plis libète pou pibliye videyo sou platfòm nan. Li met anpil nouvo fonksyonalite ki rann YouTube pi aksesib. Se avèk Google, YouTube reyisi benefisye sistèm monetizasyon an. Twa nèg yo kontinye envesti e kreye nouvo bagay k ap bon pou yo. YouTube rete kòm laplatfòm lapli vizyone omond. YouTube kreye depi 2005. Aktyèlman, Se Google ki mèt li. Pa bliye pataje video a.
Nou rive nan fen video a mèsi paske ou te ret avè nou abone like pataje kòmante orevwa babay a la pwochèn.